Bonjou bonjou kòman nou ye e sa fè lontan nou pa wè nou pa tande men nou anfòm e nap travay pou nou nap panse a nou e nou pa janm sispann panse a nou e ke e nou di nou mèsi pou pasyans nou mèsi pou tout moun ki abòne E chak moun ki poko abone tou nou envite ou al fè sa al abone avèk chanèl la paske ou pap pèdi sa ou pap pèdi sa paske ou gon pakèt bagay ke w pral jwi de sa ke nap fè an paske nou menm nou chwazi nou chwazi fè sa bay konsèy paske nou wè sa konsèy fè pou nou nou konn valè konsèy paske anpil moun pa konprann sa ou pral rive yon lè kanmenm gen sitiyasyon wap ladan gen bagay ke w gen pou w fè gen desizyon w gen pou w pran e se konsèy sa yo ki pral sèvi w, ou konprann, li pral li pral sèvi w nan yon pwen ke e ou pral di waw kòmsi la m tèl bagay m ka fè l konsa m ka fè l konsa paske m rezilta l ka bon sa pa vle di paske si yon lòt si yon moun fè yon bagay e li oblije e pa w la oblije soti menm jan avè l non. Pa janm gen anyen ki di sa. Men sa k enpòtan se ke ou gen yon mach a swiv. Kòmsi ou genyen pa egzanp yon bagay ke w ka pwojte sou li kòm yon kòm yon egzanp. Ou ka di bon si mwen menm nan tèl ka m te ka fè sa tou, m te ka fè sa, m te ka fè sa. Pase konsèy lan vrèman bon. Pase de no jou, ou wè anpil bagay k ap pase, anpil moun k ap bagay se paske yo pa konsilte moun. Yo sèlman swiv sa ke e yo menm yo di bon ok m panse tèl bagay ap bon m fè l. Men a la minit ke ou gen plizyè moun k ap ba w ide, ou gen plizyè moun kòmsi ki wè bagay lan ansanm avè w, k ap analize l ansanm avè w. Li fasil pou w kapab reyisi ladan l, paske moun sa yo pral oryante w nan yon fason ki va mennen w a rezilta ke w swete a. Paske anpil fwa ou gen yon rezilta ke w swete, a bon, moun tou bay konsèy, men tou konsèy yo tou ap tonbe nan menm sa ankò, epi m poko menm, menm sijè a m pral pale de li a m poko menm pale de li, m poko menm di menm. Sa vle di gen de bagay ou konn ap fè, nan sa w ap fè an, e ou gen yon moun pa egzanp, e pandan w ap fè bagay lan, epi ki di kèt mesye, e Mpanse tèl entèl te di tèl bagay te fèy tèl jan banm eseyel tèl jan mwen pase e pandan wap eseyel tèl jan sa a tou vin baw yon pakèt opsyon de desizyon tou ep tou lèw konnen plizyè lòt moun ki fèl tèl jan tèl jan ou menm tou pral fèl tou sa pral edew kòmsi konnen ke a mka fè konsa mka fèl konsa mka fèl konsa jiskaske kòmsi ou jwenn meyè fason pou kapab fèl lan ou kapab reyisi an. Alò, e san nou pa tade, m di tout moun ki poko abòne, abòne avèk chanèl lan, paske nou gen anpil bagay pou nou, anpil bagay k ap fè nou plezi, k ap ede nou. E tou, m panse de mezire k ap ede nou fyè de tèt nou, k ap ede nou fyè de tout efò ke nou fè pou nou kapab kòmsi rive kote nou ye an. E sijè nou gen pou nou maten an, se yon sijè ki vrèman bèl, e ki pral nou pral debat li an plizyè pati, e men maten an la n ap pran, n ap fè l trè kout, e. n ap gade, sijè an di konsa ke tout relasyon oubyen chak relasyon, jan nou ka rele l lan, tout relasyon genyen sa nou rele yon dezè. Gen moun ki ap mande sa k pase, poukisa m di tout relasyon genyen sa nou rele yon dezè, men yon relasyon ki rapò avèk dezè wi. yon pakèt rapò. Petèt nou gendwa pa, nou gendwa pa gen, nou gendwa pa jwenn tèm nan nou vle di l la paske chak moun ka di e, e, gen moun ki kapab di l yon lòt fason, ki ka di konsa ke tout relasyon gen yon falèz, sa kapab yon lòt fason tou kapab di li, sa vle di ke yon falèz, sa vle di ke e yon, bon, falèz lan petèt nou wè l nan sans danje, men, e, sa vle di ke gen yon, an nou di konsa ke tout relasyon e. Kòmsi gen yon fa, yon e, nan yon falèz. Lè n di nan yon falèz la, kòmsi sa vle di ke ou gen yon, yon, yon nivo pou w monte, ou kapab soti nan falèz la, sa vle di ke falèz la kòmsi pou w monte tou wo kòmsi nan lye kote w dwe ye a. Enben lè n pale de dezè la, nou pale de kòmsi nou fè, paske tout moun konn sa k rele dezè, paske si nou e gade nan bib moun ki pa konn, kanmenm moun konn tande pale de yo pale de pèp Izrayèl ki te nan, nan dezè a kòmsi ki pa t gen manje, ki pa t gen anyen, kòmsi men ki difikilte yo t ap jwenn. nan dezè la lè yo te chwazi soti nan peyi Filisten kòmsi avèk Moyiz. Sa vle di ke se pou montre nou ke kijan ke relasyon an konn gen dè moman ki vrèman difisil, moman an tèlman difisil ou konn ap mande kilè w ap sot ladann, kòman pou w fè pou w sot ladann kòmsi w pa wè solisyon, w pa wè anwo, w pa wè anba. Ebyen, le pli souvan dezè yo, nou konn kreye pwòp dezè nou. Men tou, sa pa vle di tou dezè a pa ka vini pou kò l tou. Dezè a pafwa ou konn gen dezè sa nan relasyon ki konn yon fanmi kapab yon dezè a oubyen fanmi ou kapab dezè la keseswa fanmi bò kot gason fanmi bò kote fi lan yon zanmi tou kapab yon dezè a menm ba sa vle dire ke epi tou li kapab ou menm menm ki kapab pwòp dezè pou tèt ou e se 3 pwen sa yo sèlman nou pral pale de yo la pou pati videyo sa lè nou pale de fanmi nan sa pa vle di ke fanmi nan pa bon nan relasyon sa pa vle di ke fanmi nan pa gen enpòtans li nan relasyon an Paske an reyalite, se yon fanmi ki pral sòti pou al kreye yon lòt fanmi. Paske lè nou pale de, paske nou pral, ki sa, sa se yon lòt bagay, lè ke yo pale de yon fanmi ki sòti nan fanmi pou al kreye yon lòt fanmi, kòman? Sa vle di ke ou sòti nan fanmi manman ou, oubyen nan fanmi, fanmi, avèk fanmi papa ou, li menm tou, e menm, e si pou gason an tou avèk fi lan, sa vle di ke yo menm yal kreye pwòp fanmi pa yo. Sa vle di ke kote ke yo gen timoun tou, yo menm, sa vle di ke nou pale de fanm, nou vle pale de fanmi sa nan sans restren. Nan sans laj la, nou pale de tout lòt e, e manb nan fanmi nan. Ok. Men, lè nou di fanmiy nan, kòman? Pase ou gen dwa gen fanmiy nan ki vrèman enfliyanse relasyon an nan yon sans negatif ki pèmèt ke ou pran de desizyon ke ou pa dwe pou pran, ou gen de bagay ke ou fè ou pat dwe pou fè, epi ki vin kreye dezè sa a. Ki vin mete ou kòmsi nan tèlman de moman difisil, sa vle dire ke, e moman difisil yo le pli souvan yo pa lye avèk yon lòt bagay, ki se sa nou rele desizyon ke nap pran. Desizyon ke nap pran epi konsèy ke nap tande yo tou. epi chwa de moun ke nou fè pou n kapab rakonte sa k ap pase nan relasyon an. Sa vle dire ke sa vin koz ke moun nan li menm li konn pwojte yon jan, li konn kanpe yon jan ki pèmèt ke kòmsi ou jwenn, li ede w kreye difikilte sa, li ede w kreye dezè lan kòmsi epi ou menm ou soufri ladan l anpil. E lòt bagay ankò nou gen pou n di w ankò nan menm pwen sa a ankò, desizyon sa yo, yo gen yon bagay ke yo pral fè pou ou, yo pral ouvri de pòt epi yo pral fèmen de pòt. Ou konprann? E se sa k fè li toujou bon, premye bagay ke w dwe pou w fè, lè ke kòmsi ou wè w nan dezè sa a konsa, Kòm sa vle dire ke moun kap konprann ou pi byen nan dezè lan se menm moun ou ke ou avè l lan, menm moun ke w nan relasyon avè l lan, pou ap di la ke men tèl sitiyasyon nou ladan l, kòman pou nou fè pou nou soti nan sitiyasyon sa? Ki jan de kòmsi estrateji ke nou pral adòpte pou ke kòmsi nou kapab soti nan dezè sa? Paske lè ou vin, lè w nan dezè sa an reyalite, ou konn jwenn fanmi nan pa menm vle kanpe bò kote w. Fanmi nan pa menm vle gade w kòmsi ou pa menm jwenn kòmsi dèfwa ki nan ki chwazi menm fè dyalòg avèk li lap mande w sa kap pase w entèl kòman m ka ede w kòmsi li di m non e kòmsi e m vini m fè yon ti pale avèk nou kòmsi ba yo pase ou toujou jwenn ke yo moun yo toujou pentire relasyon an ba w kòmsi tout bagay fasil tout bagay byen ladan l. Tout bagay byen, sa vle dire ke tout bagay dwe soti byen. Sa vle dire ke si sa pa soti byen, se ke la ou nan pwoblèm. Sa vle dire ke se moun sa a ki pa bon. Ok, sa se nou pale de fanmi nan. Men se pa tout fwa tou nou jwenn jan de fanmi sa yo kapab ba w jan de konsèy sa yo. Ou ka jwenn fanmi nan ki an reyalite ki toujou la pou yo lage nenpòt sa nou gen an vini, fò nou pale e toujou e fè dyalòg antre nou menm. Kon si sa vle dire ke bagay yo nou ka soti nan sitiyasyon difisil ke nou ye an. E se de menm tou zanmi an tou. Ou kapab jwenn zanmi an tou ki gen menm pwojeksyon sa a tou. Ki di w konsa tou, mwen menm nan relasyon pa m nan, tout bagay anfòm, tout bagay byen. Sa vle di ke se ou ki aksepte, se ou ki vle rete nan difikilte, nan pwoblèm ke w ye avèk moun sa a. Se ou ki vle kòmsi kite sa ap pase jan l ap pase w la a. Ou ka sot ladan l. Pase ou wè mwen menm, m te nan relasyon pa m nan. Ou konprann? Tèl bagay pase oubyen lè mwen menm nan moman difisil konsa sa m fè m ba l vag paske mwen menm m wè se pa relasyon pa m nan sa e ou ka jwenn menm zanmi sa a tou ki di w non pa fè l konsa bagay yo pa konsa men an nou pran l an nou pran l kòmsi an nou pran pati negatif yo kòmsi jan kòmsi yo jan yo kapab vini an lè w nan dezè lan. E Kounya la menm zanmi sa kapab diw konsa ke bon entèl ou konn sak pase mwen janm wè sa ye pou ou la e moun sa pou avèl yon ti jan difikilte jan bagay yo rèd pou ou la mwen m pral m pral m gon moun la m gon bon moun m la bay sa yo m ka prezante w li bay sa yo paske wap toujou jwenn sa tou. Epi tou, ou ka gen menm zanmi sa ki di konsa, entèl banm di w byen, ou pa ka nan pèdi tan ap pale twò volè pou sitiyasyon sa konsa nan plede tout jounen, lap bagay ap kriye, ap sesi ap pot ap manyenl pase, dèfwa gen sitiyasyon w ladann, ou pa wè lòt opsyon ke kriye. Ou pa wè lòt opsyon ke kriye. Men y pa fòseman se inik opsyon w gen, y se yon, gen moun ki wè l kòm yon opsyon, y kriye, li kriye, li bagay, ou konprann, gen moun ki wè l kòm yon lòt opsyon ankò, kòmsi y rele lòt moun, kòmsi pou pale, pou di moun nan, gade men sa k ap pase, gen moun l ap rakonte tout moun koze l, tout sa k ap pase l ap di tout moun tout, san y pa retire yon mo, l ap rakonte l tout bagay lan. Sa s on lòt pwen ankò pou nou pridan avèk li. Ebyen, ou kapab di se ou menm menm ki pwòp pwoblèm nan, ou menm menm ki pwoblèm nan kòman? Nenpòt sa yon moun di w oubyen nenpòt ti bagay, nenpòt ti difikilte, oop ou gentan anvi kraze sa, oop ou gentan anvi kite sa, oop ou gentan di bon non nèg sa pa fèt pou mwen oubyen fanm sa pa fèt pou mwen bagay sa yo genlè m te ka pi alèz avèk entèl, m te ka pi alèz avèk ee frijidè a, m te ka pi alèz avèk tab la, m te ka pi alèz avèk chèz lan, m te ka pi alèz avèk ee fou an men non Ou te ka pi alèz avèk boutèy lan non, se pa konsa. Sa ke m vle m ap aprann nou konnya la, m vle nou konprann, se ke se pou w gen konsyans ke la m nan yon dezè, la m nan yon moman difisil. E moman difisil sa pa gen lòt fason pou m kapab rezoud li, se chita avèk moun nan, apwoche nou de, pa egzanp, ou pa jwenn moun ki fè sa non. Ou pa jwenn moun ki fè sa kòmsi ki di sa ki bon pou li fè ke nan koup pam nan sa vrèman difisil, m wè koup pa entèl lan kap byen mache, an nou eseye fon ti chita avèk yo mande yo kòman yo fè pa eseye men yo men men yo gen 20 tan yo gen 10 an yo gen 15 an depi yo ansanm kòman yo fè k fè pa yo an fonksyone ki jan sa ye pou yo ki jan de difikilte yo konfwonte ki jan yo fè pou yo afwonte difikilte yo kòmsi petèt yo kapab ede nou oryante n nan relasyon pa nou an ou konn pa jwenn sa moun nan pa chwazi fè sa ebyen map tou di w sa byen. Fanmi nan ka ba w konsèy, zanmi an ka ba w konsèy, ou menm menm ou ka bay tèt ou pwòp konsèy pa w. Men fòk ou fè si ke ou pral pran desizyon de konsèy ke w ap pran yo. Desizyon ke w pral pran sa a, se li menm ki pral deside sou fiti relasyon an e sou kijan ke ou menm ou pral ye nan relasyon an. Kòman, kòman sa ye lè m di sou fiti relasyon an? Sa vle di ke chak grenn desizyon ke w pran, kòm m sa w di w li deja, li pral deside konbyen pòt k ap ouvri e konbyen pòt l ap fèmen. E sa fè l toujou bon, tout sa w ap fè, ou fè li a de avèk moun nan. E m gen dwa di w ankò lòt bagay ankò ki yon ti jan kraze nou nan sosyete pa nou an. Ou p ap jwenn de jèn ki ansanm, yo ta va di konsa ke bon ban nou oryante nou vè yon yon psikològ, yon psikològ sa vle di ke e e e yon e an koup pou n ap ann al fè yon tchèk si e e an koup, ann al wè tèl psikològ. Ou p ap jwenn sa. Dèfwa w'al jwenn nèg la di ou konsa ke mwen menm kisa m gen, ki pwoblèm ke m gen, m pa gen anyen, m pa fou, m pa kab mande pou m'al wè sikològ. Sa vle di ke e tipikman anpil fwa se konsa nou wè l. Fi lan gendwa di menm bagay lan tou. Ò mwen eske ou panse ke m pral rakonte moun vi prive m? Non, se pa vi prive ou. Sa vle di ke lè ou gen yon relasyon ki enpòtan pou ou, ki gen yon pakèt valè pou ou, enben lè w kounye a la ou pral konsyan, lè w kounye a sa pral vin mennen w a konsyan de ke ou nan yon sitiyasyon difisil, ou gen yon difikilte ke ou dwe pou rezoud, e lè pou rezoud difikilte ou pa pral rezoud li pou ou menm non, ou pa pral rezoud li pou moun nan non, ou rezoud li pou nou, ou rezoud li pou relasyon paske pwen santral ke nou gen an se relasyon an. Pwoblèm santral ke nou gen an se dezè lan ke nou dwe sòti ladan l, poukisa, pou byen relasyon an. Ebyen sa ke m vin di w jodi an la, pa pè paske wè w nan difikilte pa w la, ou nan dezè sa ke w ye la. Paske solisyon an se ou menm, solisyon an se li menm, solisyon an se nou menm ki nan relasyon an. E avèk tout moun ki antoure nou an, ki sèlman la kòm spektatè. e dèfwa ki konn patisipatè, keseswa pozitif oubyen negatif, men nou menm, vrè patisipatè angaje an se mwen menm avè w ki nan relasyon an, ki pral fè chwa de konsèy ke n ap pran e ki pral pran de desizyon pou nou tande de moun ki kapab ede nou pwogrese nan relasyon an, pou nou konprann sitiyasyon n ladann nan, kijan n fè ladann, kòman n ladann e kijan n ka soti ladann, e lè sa w pral wè. Ou pral gen yon relasyon ki pral sèvi yon egzanp ki anpil moun pral anvi konprann, pral anvi konnen, mande nou kòman nou fè pou nou rive la. M renmen wè jan nou ye a, m kontan wè nou, waw gade kijan nou sanble. E anpil fwa nou konn tande pawòl sa, waw entèl avèk entèl sanble, ou panse ke sanble ou sanble avèl lan se paske tandiske nèg la konn nwè oubyen oubyen ou grimèl oubyen ou klè oubyen nèg la klè ou menm ou nwè epi yo di nou sanble, kòman nou sanble si w konnen? Se lanmou an, chalè lanmou kap degaje nan nou menm nan. Komsi nou tèlman komsi desi, komsi fason nou, nou yonn konprann lòt, nou yonn rantre nan lòt pou nou viv ansanm nan, yo di waw komsi poukisa sèlman sak rann nou komen ki rann nou sanble konsa. E lanmou an wi, chalè lanmou kap degaje nan nou menm nan ki fè moun nan di waw, gade kòman yo sanble, waw yonn fèt pou lòt. Ebyen se sa. Paske ou moman dezè pa w la, ou te reziste, ou te travay jiskobou jiskaske w rive a jwenn rezilta sa. Alò, e se la ke m kite nou, nan premye pati videyo a. E pa bliye nou, nou di konsa ke sijè nou se, chak relasyon gen yon dezè. E m panse ke ou ka soti nan dezè sa, ou kapab reyisi nan dezè sa, alamèt ke ou chwazi pou yo rize relasyon pa w la. Alò, se te Psikorich avèk nou, e m swete nou, nou jwi videyo an, nou renmen li, nou kontan, nou pataje l avèk zanmi nou, e ke nou jwenn sa n ap chèche an reyalite nan videyo an. E m panse ke kanmenm w ap jwenn yon pawòl. E si w poko jwenn pawòl pa la ou pa bezwen pawòl pa w la ou pa bezwen ezite abòne abòne avèk chanèl lan pataje l avèk yon zanmi w petèt zanmi w lan ka jwenn yon bagay ki fè l plezi ka gen yon bagay ki sèvi l e ou menm tou pa pè abòne ou mèt abòne abòne avèk chanèl lan paske pawòl pa w la pral vini. Sijè pa w la pral vini. Pa bliye sijeye nou. Nenpòt konsèy nou wè, nenpòt sa nou wè k ap fè nou plezi an ki enpòtan an, nenpòt pwen nou vle m diskite nan menm sijè sa a, ekri l anba kòm kòmantè. Di m ta renmen ou touche pwen sa a tou wi Psycho nan nan e nan sijè an. Paske l vrèman enpòtan. E m panse ke san nou menm, m p ap ka avanse. E avèk nou menm, m panse ke m ap gen plis fòs pou m avanse. Mèsi e. Pòte nou byen, ke Mèt la, Mèt lavi a kontinye kouvri nou e ban nou fòs pou nou kontinye swiv e kontinye jwenn bèl ti videyo sa yo, kontinye banm sante tou e ke poum kontinye travay pou nou e kontinye ba nou sante pou nou kontinye apiyem. Alò mèsi, se te Psycho Rich avèk nou e pou yon lòt fwa ankò pou dezi pou dezyèm pati videyo an kap vini. Alò, tchao, a byento. Bye.